Bon, frè m avèk sè m yo, mwen kontan pou m salye nou nan tout 9 depatman peyi a. E mwen kontan osi tou, alokazyon premye janvye pou mwen fè ti pale ansanm avèk nou, pou mwen esplike nou nan ki sitiyasyon ke nou sòti pou nou rive kote nou ye a. Premyèman, n ap kontan, pandan m ap salye nou, m ap di nou, An nou bese tèt nou pou n salye, pou n renmèsye Papa Bondye ki ba nou syèl la, ki kreye syèl la, tè a, lanmè a, avèk tout sa ki ladan l. E ositou, E an nou renmèsye l paske l ba nou tè a pou nou viv ladan l tankou jan zwazo yo gen pyebwa yo pou yo viv, pou yo chèche grenn pou yo manje sou pyebwa yo, an nou renmèsye Bondye ki kreye tout bagay la. Frè m avèk sè m yo, jodi a nou pral antre nan yon plizyè ti bagay pou nou m aprann nou, pou n aprann nou kòman nou fè tonbe nan sitiyasyon ke nou ye jounen jodi a. Nan ki sitiyasyon ki fè nou tonbe jounen jodi a nan sa nou ye a? Se paske nou pa respekte sa ki rele lajistis. Pandan ke nou wè premye minis lan pral fete, pral fè diskou premye janvye. Men, an dison ke se pa diskou premye janvye ki enpòtan nan yon pèp ki nan soufrans. Lè n ap gade nan ki sitiyasyon moun Kafou, moun Lavil, moun Oka, moun Okay, Eh Jeremi jak mèlye yo pa ka pase matisan nou tap mande men premye minis lan ta sipoze dakò pou li mete sekirite nan peyi a itilize lapolis kreye plis lapolis pou bay sekirite pou pèp la kapab viv yon tikal alemye men La, nan sans ke nou tap gade la, lè lal Gonayiv li pral fè diskou, pandan gona, pandan nan Pòtoprens bagay yo di, moun yo gen vrèman rezon yo pou yo pa aseptel fè diskou a Gonayiv. Bon, monchè, mesye Premye Minis, gen bagay ou fè ki twò, en, nou te ka di twò dwòl. Yon, ou se nominatè, se Prezidan ki mouri a ki to nomew.

Bon, si mwen menm m te mene, m te premye minis la, m pa tap asepte revokasyon sa a nan men w. M tap tou dou sa. Men, kòm ou revoke premye minis jistis la, m ap mande pou kèl rezon ou revoke l. Alò, sa a, li mande yon bèl konpreyansyon pou pèp la pran poul. Pèp la, Avèk nou ap pale wi nèg okap nèg sidès nèg jarabèl nèg site solèy nèg lasalin map pale avèk nou pran poul nan sa map di a premye minis la pa gen rezon poul revoke minis jistis la paske li se nominatè minis jistis la osi tou se nominatè bon banm di nou Minis jistis sa se yon prezidan li ye wi lè w wè palè nasyonal ou wè palè jistis palè d'jistis se konsa m te konn wè l lè m te timoun m wè palè nasyonal e m wè palè palè d'jistis minis jistis se yon palè li ye tou minis la reprezante yon prezidan jodi a toupantan pèp la pa pran dwa minis jistis sa sipoze li pa sipoze rele minis jistis li sipoze rele prezidan jistis. Li pa sipoze nome pa yon prezidan, se pou l nome pa le pèp. E kounya la nou pral jwenn jistis. Yon nominatè pa gen dwa revoke yon nominatè. Moun ki nome pa yon moun pa gen dwa revoke. Se sèl Jovenel Moïse, si l te la, ki te ka revoke minis jistis la. Men la, nou pa t ap asepte yon premye minis revoke yon minis jistis. Sa non, sa ne se fè pa. Pèsòn pa ka asepte sa. Bon, ban m di w, Ki dwa ou menm pou fè tout travay sa yo nan yon peyi pandan ou se nominatè, antanke yon premye minis? Bon, dwa ou? Yon prezidan mouri 7 fevriye kisa nap tann nan men w? Eleksyon pou òganize pou mete yon prezidan. Paske ou se yon prezidan nou te ka di w nou asepte w paske ou aprè prezidan. Avèk madam Madam prezidan ki se premye dam de la repiblik wap jwenn avèl pou n òganize eleksyon se sa ki pou mennen yon lòt prezidan pou nou mennen yon peyi nan yon sikwi men jodi a ki kote ou vle mennen peyi sa menm bon ban m di nou frè m avèk sè m yo e kounye a m pap pale avè w minis jistis m pap pale avè w non e mesye premye minis m ap pale avèk pèp la pèp la m ap di nou kote nou sòti Ou konn ki kote l soti? Fòk nou asepte genyen yon aparèy jistis ki stab pou nou ka gen yon peyi. Si nou vle gen yon peyi, fòk nou dwat. Fòk nou asepte fè verite jayi. Piga nou fè bagay la nan patipri. Jodi a pèp la la ap tann. Moun ki patisipe nan tout aksyon zak malonèt peyi a se pou y arete yo. Se pas prizon pa fèt pou sèlman malere, pòv malere yo, Kwadèboukè pa fèt pou pòv malere. E prizon penitansye nasyonal pa fèt pou malere, malerèz yo. Li fèt pou gran nèg la tou. Jodi a se pou nou kòmanse pa mare kèk gran nèg, mare kèk boujwa ki patisipe nan tout zak peyi a, mete yo nan prizon penitansye oubyen kwadèboukè. Si nou kite peyi a konsa, minis jistis, m gon ti konsèy m ap ba ou, Nou di nou revoke minis jistis la. Si minis jistis la kite peyi a konsa, nan kisa peyi sa a pral tonbe? Si pèp la fache kounye a la pou l eklere, pou l konn sa k rele jistis. Poukisa yo fè prizon? Yo fè prizon pou yo mete moun ki koupab. Ok. Se pa malere a sèlman ki nan prizon inosan. Gen anpil inosan nou konnen an Ayiti. Paske Ayiti pa gen yon jistis ki stab. Gen anpil inosan ki nan prizon Penitansye Nasyonal ki nan prizon Kwadèboukè. Ban m di nou, si pèp la fache kounye a la a, se pou l antre nan penitansye l kraze l rapye tè wi. Kounye a sa n pral di? N pral di pèp la pa bon? Si pèp la antre Kwadèboukè l kraze l rapye tè l libere inosan yo. Paske gran nèg pa gen dwa rete. San yo pa al nan prizon epi pou malere yo nan prizon pou anyen. Jodi a se pou nou fè yon jistis ki stab, pa kite se pèp la k pral kraze kwadèboukè nou, pa kite se pèp la tou ki pral kraze penitansye nasyonal. Kounya a la tout moun se file manchèt ou, file manchèt ou, file grese kouto w, grese zam ou tout polis ret lakay ou veye lakay ou pa gen chèf nan peyi a. Paske poukisa gen jistis? Si gen jistis, gen prizon. E men prizon pa fèt pou malere sèlman, l fèt pou tout moun ki koupab. Jodi a mwen di w minis jistis pran dwa w ak responsablite w. Nou pral fè yon ti antre. Pandan nou di ke nou pral arete de moun ki pa de moun, nou pral arete de moun men jodi a antan ke minis jistis mwen menm m avè w paske Nou tout aprann sak rele la lwa, sak rele la jistis. Aristide merite arete, men Aristide pa gen dwa lakay li ap pran plezi l non. Ban m di nou sa Aristide fè non. Pandan Aristide fè sa ki byen nan ti tan l lan, l te yon pè, l ap pale byen, l pran pòz dou li, pran pòz chat li, vwa chat li, vwa mimi myaw li, l ap pale. Men ban m di w sak pase, Aristide fè peyi a anpil mechanste wi. An n ale pou m montre w kuanto mechanste, ki kalite ak mechanste Aristide fè peyi a. M mèt di w, m ap kòmanse avè w. Mwen pral rantre avèk ou nan yon ti pasaj ki nan lig, se nan bib la li ye, m vle ou menm minis jistis la, tanpri, Ou menm e premye minis la, tanpri papa, gade, ouvri Bib ou nan Lik 11, vèsè 17. Ou konn sa l di? Li di, nan yon peyi, kote, nan yon kay, kote, gen divizyon, manman, papa, pitit, youn pa vle asepte lòt, li di kay sa a pral disparèt. Li di nan yon peyi, kote tout moun ap goumen youn avèk lòt, peyi sa a tou pral disparèt. Sa se lan Lik 11, Vèsè 17 a kontinye. Tanpri, papa. Mwen, mwen eskize w wi. Tanpri, fè yon, pran yon ti pasyans pou nou ale li Lik 11, vèsè 17 a 21. A kontinye. M p ap di w arive nan ki vèsè non. A kontinye. Alò la, se sa nou vle esplike w. Ban m di w, yon peyi tankou peyi Dayiti, jan n ap goumen an la, nou pa wè peyi a pral disparèt nan men nou? Kòman n ap fè pou n sove yon nasyon Pandan nou ap travay pou nou, paske lè yon pèp nan grangou, nan mizè, nan soufrans, nan chomay, kòman n ap fè pou n ede yon pèp? Nou pa ka met sekirite, paske pa bliye, mwen gen yon ti prezidan ke mwen renmen anpil, malgre m pral kondane l pa rapò avèk lang ak sa l fè ki mal yo, paske l pa fè tout bagay byen, se sa k fè olye nou kondane l, nou ka padone l, men kanmenm, m ap rive sou li. Ganmdou sa l ta vle di, li di, pa gen lapè nan tèt san lapè nan vant. Ki moun ki ka gen lapè nan tèt san l pa gen lapè nan vant? Ebyen, nenpòt moun ki vle gen lapè nan tèt, fò l gen lapè nan vant. Ebyen, yon moun grangou pa ka pa ka nan lapè, pa ka fè lapè. Kisa pou n fè? Se pou nou kreye travay, kreye anplwa, Chèche jwenn avèk boujwa peyi a oubyen boujwa nan lòt nasyon yo, vin kreye travay, ba yo avantaj, epi nou touche sou moun k ap travay la. Avèk sa, n ap gen yon nasyon, n ap gen yon peyi. Bon, ban m di w sa k pase sou Aristide menm. Kòman Aristide ta merite arete? Ban m di w, Aristide Sòti pran yon koudeta an 91, nou sonje koudeta Aristide la an 91. An 94, Aristide retounen, li kraze lame a. Alò, se yon prezidan, se yon moun mwen ta ka apresye, men m pa renmen l non. Apresye pa vle di renmen, ban m di w sa l fè k pi mal. An 94, Li rantre, li kraze lame a. E men, lè l kraze lame a, premye sa, èske se li ki te kreye lame a? Poukisa l pa t rekonstwi lame a? Li te pansyone moun ki gen senkant, swasantan yo, pansyone yo, epi l te pran timoun dizuitan a vennsenkan l te met nan lame a. Li te rekonstwi lame a. Alon, bèl bagay Aristid t ap fè! Nou t ap toujou gen yon lame, t ap toujou gen travay, paske lame a, li kreye. Si lame a gen Di mil lòm, li gen di mil lòm ayisyen kap travay, kap touche. Men la, kraze lame a se detwi nasyon an, detwi peyi a. Eske se Aristide ki te konstwi lame a? Kòman el fè kraze lame a? La, nou gon kesyon ki trè enpòtan. Kòman Aristide fè kraze yon bagay li ke li pat konstwi? Bon, ok, nou rete, paske sa son premye fot Aristide fè, kraze yon lame. Dezyèm bagay Aristide fè, nou gen 2 kasto pou, nou gen 3 kasto pou Aristide, menm 4. Premye kasto a, li kraze yon lame, li detwi yon bagay, yon enstitisyon ke li pa t kreye. La a, sa se yon enstitisyon ki fè nou mal anpil. Li detwi l e li pa t kreye l, li pa rekonstwi l. Rekonstwi avèk detwi pa menm. Alò, si l te rekonstwi l a lè 18 an e 25 an, epi l te pansyone moun 50, 60 an yo, nou t ap dakò. Li detwi lame a, l pa menm pansyone yo. Menm lame a pa touche pansyon. Aristide son mechan, son kriminèl ou ye Aristide. E frè m, ou menm, minis jistis avan m ap pale. M konnen Ayiti son peyi ki gen jistis. Se avèk jistis la, aparèy jistis avan m ap pale. Konprann ou epi mete w sou men w paske nou avè w. Nou menm, entènasyonalman, nou avè w. Nou tout kote nou menm, nou pa gen pwoblèm. Nou konn sa k rele jistis, n ap gade nan peyi ki gen jistis. Premyèman, ban m di w, Aristid se yon moun, m ap di w dezyèm premye ka Aristid. Li kraze yon lame, li detwi yon enstitisyon nou te pwosede e li pa t kreye l. Li pa rekonstwi l. 1. 2, n ap rantre nan dezyèm kad la. Ou konn sa l fè ankò? Kounye a, fò l ban nou, fò l ban n minisyon enstitisyon an. Ki di ke cha de gè yo, fò l ba nou yo, Galil yo, zam yo, 45 yo, 38 yo, zam lame a te konn posede a, fò l ba nou tout. E, sa m ap di a, m kanpe dèyè l. Aristid, tanpri papa, mwen mande w minis jistis avè w m ap pale, m pa annafè ak Aristid mwen menm, si w pou arete Aristid, Wap mare Aristide ni nan pye ni nan men mare 2 pyel met yon chèn nan pyel mare 2 menl dèyè poul bay enstitisyon lame a poul bay cha de gè yo poul bay minisyon leta 45 yo 38 yo 9 milimèt yo galil yo poul bay nou te gen marine tou bagay nou te konn goumen sou lanmè yo fòl bay tout. Nan tout 10 depatman peyi a nou te gen komi, nou te gen kazèn. Se pou l bay tout sa k te nan enstitisyon Leta a. Nou mande, nou mande Leta ayisyen, minis jistis la, arete Aristide, mare 2 men l, 2 pye l epi fout li nan prizon. E pri, sezi tout byen Aristide gen yon gwo magazen, gwo magazen, l gen tout lòt bagay k ap mache. Tout se byen Leta yo ye paske l, se pou l bay, remèt Leta byen yo. Si w kraze yon lame, 1, Si w se prezidan peyi a w ye, yo mennen w tounen. Si w kraze lame a, se pou w rele chak lame anndan yon chanm pou w pran zam nan nan men yo pou w mete yo yon kote. Pase zam yo pa pou ou, se pou pèp la yo ye. Se enstitisyon pèp la yo ye. Nou bezwen nou bezwen materyèl la. Si yon lame pral fòme avan Aristide mouri, fò n sezi byen Aristide, se Aristide ki pou refòme lame a ankò. Pa ye lik te krazel. Se byen Aristide ki pou sezil. Se pou n sezi. Aristide pa gen dwa gen menm slip sou li. Se pou n pran ni pantalon l, ni chemiz li, ni chapo l, menm slip se toutouni pou l nan prizon. Paske l pa gen anyen k pou li. Li, li, premyèman l kraze enstitisyon ki pat pou li. Li pat li pat li pat fòme, e pa li ki te fòme lame. Dezyèmman, li li vòlò tout enstitisyon lame a te genyen. Kot enstitisyon? Se li e materyèl yo fò l bay tout. E sa, nou kanpe anfas li jodi a la. E nou mande tout pèp ayisyen, nèg Okap, nèg Jeremi, nèg Pòdepè, nèg Senmak, nèg Gonayiv, nèg Latibonit, Nèg Akayè, Pòtoprens, Lasalin, Benè, Jakmèl, Kòdlefè, tout kote, Jeremi, Okay, ann kanpe ansanm pou n di Aristid, bay, remèt enstitisyon, nou pa di w anyen, remèt materyèl Leta yo, remèt pèp la materyèl ke yo te gen. Nou gen yon lòt bagay ankò n ap pale de Aristide. Li fè konperativ. Jiska prezan l poko janm kanpe anfas pèp la pou l di lajan pèp la ki kote yo pase. Se li k vini ak konperativ. Men mezanmi, yon politisyen pa gen dwa fin vòlè pèp la pou l kanpe. Byen alèz lakay li, l ap viv, l ap manje, l ap bwè, epi san pwoblèm, epi li ansasinen pèp la. Frè m avèk sè m yo, nou gen yon lòt bagay ankò pou nou chèche konnen ankò. de Aristide. Drapo peyi a lè ou te lekòl, m ap pale avèk granmoun senkantan, swasantan yo, ki koulè li te ye? Drapo peyi a te nwa e wouj. Poukisa l te nwa e wouj? Se paske nwa sinifi yon pèp nwa. Wouj la sinifi san nou ki te koule pou n te gen drapo nwa e wouj la. Se sèl nou menm ki te gen yon drapo nwa e wouj ki te nòmal. Yon drapo san pwoblèm paske se yon pèp nwa ki goumen pou yo te gen libète. Frè m avèk sè m yo, jodi a, se pou nou mete tèt nou ansanm pou ke nou ta rekeyi yon lòt Ayiti. Si nou ta vle gen yon Ayiti nou modèn, yon Ayiti nouvo, modèn, tankou a pale nouvèl Ayiti, men si nou vle genyen l, fòk premyèman nou pase pa minis, minis jistis la. Fòl kòmanse pa arete dè gran gran gran gran e fòl gen pouvwa nan menl kiyès ki pou bay minis jistis a pouvwa se nou menm pèp la ki pou bal pouvwa poul arete nenpòt gran nèg ep lèl fin aretel si gran nèg la fanmil ap betize enben kounya pou pèp la anvayi e fè sal dwe fè a pou lajistis rete klè Tankou yon dlo kokoye. Frè m avèk sè m yo, an nou rete konsa, nou nan domèn premye janvye nou tap di pa gen diskou pou nou. Nou pa asepte nenpòt diskou paske nou pa gen prezidan. Bon, kan menm nou nan la tristès, mwen konnen nou, mwen ansanm avèk nou. An nou rete ansanm, an nou rete soude ansanm, tankou ke si nou ta soude tankou de fè ki soude ki fè yon fenèt ou yon pòt. Tankou tout fè yo ki fè pòt la nou tout ansanm. E o dènye jou pou nou ansanm, Bondye pwomèt nou tè a pou nou viv ladan l nan yon paradi. Ansanm. Si nou divize nou pa ka nan paradi. Pa gen paradi pou moun ki divize. Men, jan m wè nou ye a nou divize, la m pa ka nan, m pa di m pral nan menm paradi avè nou. Men nou ka bati tè a tankou yon paradi, depi sou tè a n ap viv nan paradi jiskaske nou rive nan wayòm Bondye pwomèt nou an ki nan Apokalips 21 vèsè premye a 4. Mwen ta renmen nou li Apokalips, Apokalips 21, vèsè premye a 4. Li pwomèt nou yon paradi, kote nou pral viv nan yon wayòm. Men, wayòm nan konn kòmanse depi sou tè a. Jewova di, ou konn sa l di? Li di, Sa mwen kondane sou tè a, li kondane nan syèl la tou. Ki egal kounye a, si nou pran tè a, nou lèse bandi, vakabon, kriminèl, gran nèg la paske l te prezidan l kriminèl, nou kite l, nou pa jije l. Paske l te wa oubyen l te chèf, oubyen l te gran nèg, nou pa jije l. Ou konn sa k ap pase? Gon flo kap tonbe sou peyi a se nou tout ki pral pase anba flo a frèm avèk sèm yo ke Bondye beni nou mwen rete la rete nan pla men Bondye yon jou na rankontre ansanm petèt m ka mouri kounye a nou tout gen lan nou ki ka mouri tou men kanmenm yon jou nap ansanm nan paradi a ke Bondye beni nou bòn sware.